Nou gen yon gran pèsonaj ki pran lari a la, e li konn abitye fè sa deja, se Pè Samdi Jwasen, Chwachen, ki pran lari a la maten an la, avèk yon pankat nan men li, avèk yon ròb tou de nwa, avèk drapo nasyonal peyi a, peyi Dayiti. Li gen pankad la, alò ekstrè sa a se yon ekstrè nou pa ka pèdi, se yon militan, se yon konbatan ki toujou pran lari a, k ap defann peyi l, k ap defann drapo l, k ap defann patri l, k ap defann tout pèp ayisyen an. Jounen jodi a, sa n ap gade a la a, se yon pankad ki make, alò m ap fè nou wè li byen, se li di konsa, se Prezidan Jovenel Moïse pèdi tout lejitimite l, ak kredibilite moral pou dirije peyi a, aba koriptè, uzirpatè de titre, pè samdi ap chache kòb petro karibe a, sa son ekstrè nou paka pèdi, alò sa pral fè le tou du mond, sa pral fè sitou nan peyi dayiti, nap mande pou tout moun ki konsène pran sa an chaj, paske peyi nou jodi a li devaste. Peyi a fin kraze, peyi a fin brize, lajenès pa gen espwa, pa gen moun ki gen espwa, ti machann pèdi tout espwa nan peyi a, nou menm jenès la e nou kapab pran sa an konsiderasyon kote Pè Samdi Jwachen ap mande e lapè pou Ayiti paske lè nou wè jan peyi n fin kraze jodi a la se yon konsyans nasyonal pou nou pran fòk tout moun mete men nan pat la pou n di peyi nou pa ka ale konsa. Fòk gen yon alimye. Li gen yon anpoul ki te byen limen nan men l, men anpoul yo. Ok. Menm jan nou te sonje gen yon gran savan ki te Diogène ki te di, Je cherche un homme. Avèk yon anpoul alime a midi ki te nan men li. Men se menm jan tou pè Samedi Joachim avèk yon anpoul, plizyè anpoul, m wè l gen flach nan men li tou. E l ap chache yon bagay. Sa l ap chache a, se fon Petro Caribe a. Eske nou pa ta renmen tande Pè Samedi Joachim ki ta gen yon mo li ta vle di nan ekstrè sa nou menm nap pase a. Pè Samedi nou salye ou, kòman ou ye? E nou menm nou ta renmen poze w kèlke kesyon la maten an kòm etan done nou wè ou pran lari a la avèk yon wòb nwa, avèk yon chemiz mov, avèk drapo ayisyen an ki mare ren ou. E ou gon mesaj ke ou ta vle pote bay sosyete ayisyèn nan? Kisa ou ta vle di nou kelke pa la maten an? Nou ta renmen tande ou maten an. E nan kòmansman, pou m te demare nan kabinè Mèt Filip Richadson, mwen te livre mesaj sa a. E pou moun ki pa t la, m ape difize l. Mwen pran lari a poukisa? Paske Pè Samdi fè remak nan manifestasyon k ap fèt nan kat kwen peyi a kont Prezidan Jovenel Moïse ki senbolize fòs dyabolik yo rele kòripsyon, dilapidasyon, izipasyon de tit. Paske li vòlè yon tit li di se enjenyè ke li ye wi pè samdi remake klas mwayèn li apateni an rete endiferan ensousyan kòm espektatè yap plenyen peyi a bloke men yo pa fè e yo pa di anyen. Kont prezidan Jovenel Moïse. Si nou tout te pran lari a nan lòd ak disiplin kont prezidan Jovenel Moïse, li t ap bliye, li t ap oblije demisyone depi lontan. M remake nan peyi a gen 4 fòs, gen 4 klas moun. Gen yon klas moun ki manje 3 fwa pa jou, jan yo vle, sa yo vle jiskaske yo gonfle. Men se gonfleman k pa bon. Gen yon lòt klas moun ki manje yon fwa pa fwa. Se klas mwayèn mwen menm, anpil lan nou, nou apateni an. E gen yon lòt klas tou ki manje yon fwa pa fwa. Sa vle di moun sa yo, yo toujou. Sou mande, yo pa gen reponn, yo pa gen pa mwa, yo pa gen semèn, yo pa gen pa ane. E se moun sa yo plis nou te wè nan lari a. Men, nou menm ki gen ti dekwa viv la, sa. Prèske pa di nou anyen. Ebyen se pou sa Pè Samdi pran lari pou l mande klas sa a li apateni an reveye yo, òganize yo nan lòd ak disiplin pou fòse Prezidan Jovenel Moïse demisyone. Depi genyen manifestasyon k ap fèt nan lòd, nan disiplin, depi pa gen kraze, Depi pa gen brize ebyen yo mèt evite pè samdi lap la lap an tèt tankou nou wè li jodi a men li pa nan dezòd li pa nan kraze brize donk pè samdi an fransè adrese l a. Pèp sa nou rele klas mwayèn nan, mesaj sa m ap li l an franse, Telle qu'est la situation actuelle de notre Haïti, nous n'avons qu'à accepter les choses telles qu'elles sont ou accepter la responsabilité de la changer. Quel choix allons-nous faire? Pè Samdi fè chwa pa l, li aksepte responsabilite pou l chanje. E l ap di klas mwayèn nan, sè lè de nou reveye. E se sa k fè jodi a, nou wè menm jan avèk Dyojèn, ebyen nan peyi Atèn, e ki t ap chèche moun, paske nan tan pa l la, ebyen tout dirijan yo, yo te kòwonpi, menm jan avèk dirijan, ebyen nou genyen jounen jodi a. Ebyen n ap chèche. Fon Petro Caibe a, Petro Caribe a, pandan lap chèche tou moun serye, moun onèt aprè depa Prezidan Jovenel ki pou dirije peyi a. Lè sa m di m ta renmen poze yon kesyon, m di silvouplè nou poko ka ale konsa san n pa poze w kèlke kesyon. Men, pou ou menm Pè Samdi, ki meyè fòmil ke ou panse nou ka adopte nan peyi a la Aprè le depa Jovenel Moïse eske se pa gon gè ki pral gen nan peyi a? Kòman ou wè ki fòmil nou ka itilize pou peyi a pran bòn mach li aprè sa, aprè le depa de Jovenel Moïse? Afè de bagay gè sivil la se moun kap mete sa nan tèt nou. Depi ke prezidan Jovenel aksepte pou l siyen demisyon l, en, epi pou yo prepare yon plan de sòti, m kwè pap gen anyen. Men plis li, ebyen, ensiste pou l rete la, se plis lap ensite. pèp la pou yo al fè vyolans. Avan nou remèsye ou Pè Samedi, nou espere ke Bondye va pwoteje w, ke nasyon an va pran nòt de tout sa ou fè jodi a la. Mwen menm tou, map tann nou tout pou nou òganize nou e mwen menm pou m vin rejwenn nou. Mèsi anpil, bòn joune. Mèsi anpil.